Yo pa t janm panse ke yon jou misye t ap arive vin selèb nan mond lan konsa. Pa t gen yon moun ki te menm pretan avèk yon bagay konsa. Menm misye tou pou m byen di w, li pa t panse ke l t ap vin rive konsa. Men l te toujou ap travay pou sa, li te panse ke yon jou l ap soti kote l ye a. Men l pa t panse ke l t ap rive nan tout nivo sa a pou m byen di w. An n al gade bon nan sa yo t ap di paske se premye vès Lil Dòk la m ap pran anvan. Epi rès la ap nan

Lately it's cash I'm getting Donk pou m byen di w misye di konsa lontan li te yon ti jan yon matematisyen tèlman misye gen pwoblèm tèlman misye gen anpil bagay k ap trakase misye misye dwe te yon matematisyen men kounye a misye se lajan l ap ankese pou m byen di w se lajan misye ap ekonomize tèlman misye gen kòb pou m byen di w konprann sa m di w la it's cash I'm getting se lajan m ap ankese right? I've been moving too fast.

Ann ale. Talking out my ass boy you ain't shit but a bitch with a badge. Talking out my ass boy you ain't shit but a bitch with a badge. Ou pa vo plis ke yon salòp ki avèk yon badj. Dwan sa m di w lan e pa bon bagay wap fè vre man. Yo konpare w avèk yon salòp ki gen yon badj, yon aparans ke sa l pa ye a l'interieur. All my life. E la misye di konsa all my life. Donk pou m byen di w pandan tout vi misye, tout vil nèt ke l tap mennen nan geto yo ni lè l pat nan geto yo pandan tout vi l.
They been try to keep me down Yo konn sa m di w lan yo tap eseye bese m Yo konn sa m di w lan yo tap eseye rabese m Ou konn sa m di w lan Donk se pil enmi yo haters yo pou m mède w Yo tap eseye desann misye right
All this time Pandan tout tan sa yo Ou konn sa m di w lan Pandan tout moman sa yo
Never thought I would make it out Donald sa m di w la m pat janm panse ke m tap sòti, m pat janm panse sa m te di w lan, m pat janm panse ke m tap sòti vre, donk misye te espere siksè a men nan tout nivo sa, li pat janm panse l tap janm konsa right, ann ale.
They couldn't break me, they couldn't break me, donk ou konprann, yo pa ka detwi m, yo pa ka kraze m right, ann ale. They couldn't take me, they couldn't take me, They couldn't take me, ou konprann sa m di w lan, yo pa ka bare m, yo pa ka pran m. An ale, se yon bèl mizik li ye, right? I decided I had to finish, but the media called me a menace. I decided I had to finish, but the media called me a menace. Mwen te deside ke mwen dwe fini, men medya yo di konsa ke m se yon menas, donk misye se yon menas pou lasosyete a. Donk yo te pè misye, donk medya yo ap fè ke tout moun pè misye, yo di ke misye se yon menas, y ap bare l tout kote. I done sat with the mayor and politicians, I'm tryna change the image. I done sat with the mayor and politicians, I'm trying to change the image, don an sam diw la? Mwen chita avèk mè a, donk mè ki nan meri an don an sam diw la, epi politisyen yo map eseye chanje imaj sa trying to change the image, don an sam diw la map eseye chanje imaj sa donk misye ap eseye l nan plizyè bò pou m byen diw right.
You can't blame my past no more, I come from the trenches Donk, ou pap ka blame pase m ankò Donk ou pap vin bay blam sou pase m yo ankò Paske kounye a mwen vo, pase m yo pa pase an ven Ou konprann sa m di w la? Some said I'd never be a superstar But I know I'm different. Some said I'd never be a superstar But I know I'm the different Gen moun ki di konsa ke misye pap janm ka vin yon superstar Men misye nan mind li, nan tèt pa l li konnen ke li diferan De sa yap di a, sa vle di lap vin super star, ou ansanm zolang anpil moun ki di ke misye patap janm yon super star, men misye pat prevwa ke tap super star, men sa rive. Know some people that still undeployed. Know some people that still undeployed. M konnen anpil moun ki nan chomaj toujou, don ansanm zolang anpil moun ki nan deploy, yo nan chomaj toujou poum byen di w, donk toujou Gen malveyan toujou. Nou pa ta dwe konsa paske peyi yo dwe yo sa. For a visit I'm going through courts. For a visit I'm going through courts. Don sa m di w lan, pou yon vizit sèlman mwen sipoze ale nan tribinal. Tèlman yo kenbe misye jis. With a jail they was chaining me up. With a jail they was chaining me up. Don sa m di w lan, misye t al nan prizon donk pou m byen di w yo te menm met chèn sou misye, met chèn nan men misye, nan pye misye. Donk chaining me up, donk yo mete chèn sou mwen, yo anchene m.
And you know that I'm famous as fuck. And you know that I'm famous as fuck. Donk an sa m di w la, donk misye selèb tankou yon vye bouzen pou m byen di w right, donk m byen di w pil moun sa yo se toujou, se yo ki toujou selèb donk e pou misye ka pwouve w nan ki nivo ke li vin selèb lan le di w as a fuck. See how you gon joke about stimulus. See how you gon joke about my stimulus. Don Juan sa m di w la, m ap gade jan w pral eseye ri sou enèji ke m ap bay la, sou sa m ap stimule an.
I know some kids wanna hurt they self. I know some kids tryna hurt they self. Don Juan sa m di w la, mwen konnen anpil timoun ki ap eseye detwi tèt yo, ki ap eseye fè tèt yo mal. Stop tryna take drugs, I refer to myself. Stop tryna take drugs, I refer to myself. Donk, sispann eseye pran dwòg pou m byen di w, se sa ke mwen refere tèt mwen. Donk si misye se yon star li ye, donk m panse ou kapab gade sou li puiske l fè siksè. Ou kapab gade tou pou fè siksè li dwe sispann pran dwòg, donk se sa ke li refere tèt li. Refere tèt ou sa tou, donk l ap bon, ou konprann? Tryna better myself, tryna better my health, but. Tryna better myself, tryna better my health, donk sa m di w la, m ap eseye fè m vin mye, m ap eseye chanje faz pou m gen pou m vin nan sa k pi bon an, donk m ap eseye jere sante m tou pou m gen yon bon sante pou m kapab viv pli lontan. Donk mèsi dèske ou rive la, se paske ou renmen video kifè ou rive nan fen video a, bali yon like pou pwouve ke ou renmen l vre, donk ou mèt di ou ekri yon kòmantè pou di mwen sa ou panse de istwa nèg sa yo, ki konsèy ou tap pote epi si ou bezwen swit la, pataje video a pou plis moun kapab wè travay la pou yo kapab sipòte jan ou bay sipò pa ou la. Ann ret tann pwochèn video a.